Bri kouri nouvèl gaye ke Jenny Queen ansanm avèk Strong ta sanble pa ansanm. Hum. Bagay sa fè anpil tole sou tout entènèt lan, tout fanatik tap rele ap poze kesyon eske vrèman Strong avèk Jenny Queen kite. Ebyen nou gen Jenny Queen li menm ki ta pral sòti nan silansi Nou gen strong tou ki ta pral soti nan silans li. M konnen anpil nan nou, pa kiryozite nou ta renmen konnen kisa ki pase egzakteman. Ebyen rete la, nan videyo sa nou pral eksplike w tout bagay, tout detay, èske vrèman moun sa yo menm yo separe vrèman. Nou pral pran yon ti poz e n ap tounen touswit. Hello hello, sa ka fè tout abone m yo kòman nou ye jodi an mwen kontan rantre la ka ou avèk yon lòt videyo. Ebyen nan videyo jodi an petèt ou gen yon ide de kisa ke mwen pral pale pa rapò de minyati lan e de tit lan. Epi avan menm ke m rantre nan detay yo kite m remèsye chak grenn moun ki pran leswen ki abòne avèk chanèl lan e ki toujou gade videyo m yo deja mwen di w yon gran gran mèsi pou sipò sa ou menm ki ta tonbe sou chanèl sa pou la premyè fwa pa ezite bay videyo sa yon like peze ti bouton subscribe lan epi kloche ti klòch lan pou kapab jwenn tout notifikasyon lè mwen lage yon nouvèl videyo e pa bliye pase follow mwen sou Instagram sou menm non sa ki se Fedou. fans mes chers amis ok ebyen jan mwen te di nou an sa gen kèk jou la depi ke bri kouri ap di ke Ricardo ta sanble ki te ansanm avèk Jenny Queen ebyen kisa ki pase egzakteman bri kouri fè konnen ke Strong li menm Aktyèlman la ke map pale avè w la la ke strong li menm li etazini men nou konnen ke strong li menm li gen e sèlman viza men li pa gen rezidans men ta sanble pwojè strong se pou li rete pou li fè tout demach papye li men bri kouri fè konnen ke strong arive pral marye ansanm avèk yon ti granmoun pou papye. Ebyen se bri sa ki tap kouri sou tout entenet lan ke 2 moun sa yo arive separe ke Jenny Queen avek Strong pa ansanm ebyen bri sa li menm ta pral rive nan zorey Jenny Queen li ta pral rive nan zorey Strong. Ebyen ki sa ki pase egzakteman? Jenny Queen ta pral konfime koman relasyon an ye e Strong tou ta pral fè yon pos poul konfime koman relasyon an ye. Ke mwen pral pran pòs sa yo pou nou pou mwen li pou nou kapab wè eske vrèman 2 moun sa yo menm yo separe. Ebyen sa nap gade la sa se pòs ke Jenny Queen li menm li te fè a humm mezanmi pòs lan tèlman long anfen gèlè son biyografi wi m kanmenm banm li pou nou li di konsa mwen oblije ri lèm tande mwen avèk Ricardo Nelson kite Map raple nou mwen ak bebe m nan pa ka kite konsa paske depi an 2016 mwen avè l si n tap kite nou tap kite deja valè kout tripotay ki fèt valè kout lang ki fèt sou nou nou just ri moun kap pale epi nou kontinye viv mwen raple nou ke relasyon sa pa fenk konstwi 2016 wi mwen di nou men kounya nou an 2021. Nou still ap tann li kraze toujou epil ri. M pa tap fè pòs non mwen wè gen fanatik mwen ki prèske mouri la pandan yè mwen fè 2 zè dtan nan telefòn ak marim nap di bèl ti pawòl nou Moun ki gen wasap BB a gad profil li pou mwen m di nou nou pap sis paske relasyon sa se pat relasyon fè wè gen lanmou ladann mezanmi humm li di se pat relasyon fè wè relasyon an gen lanmou ladann aprè l di konsa GS yo nou tèt frèt relasyon an pat ko gen fwi li pat kraze epa kounya m gen yon ti ameriken Met sou de bèl prensès mwen yo m ta al kraze l pou rans An palan ti ameriken an genlè se ti pitit li fè pou Strong lan ki se yon ti gason epi l di se yon ti ameriken tèt chaje ke l mete sou de bèl prensès yo se pa kounya pou li ta kraze Hum GS yo post sa pou nou. Mwen wè nap fè tèt cho relax baby m yo poze yo dèyè devye nou ret la pa devye m renmen nou epi li tag Ricardo epi li di lòm de ma vi ebyen se konsa Jenny Queen li te fè pòs sa pou l te fè konnen ke relasyon l li menm ansanm avèk Strong pa kraze. An bann bagay tèt chaje ebyen nou gen Ricardo tou ki ta pral fè yon pòs tou pou l te konfime ke sa kap pale sou rezo an se pa sa ditou. E la humm. Ricardo di, lanmou sa sòti lwen e li fèk kòmanse grandi. Nou pati pou plizyè lòt bèl ane toujou I love you so much my queen Jenny Queen Officielle. Ebyen se konsa Ricardo li menm te fè pòs li an pou li te pwouve ke relasyon li menm avèk Jenny Queen nan pa kraze mèr chèr zami e nou gade la byen gade ti foto sa se yon ti foto ansyen Jenny Queen ansanm avèk Strong ebyen nou wè kòman li te pale ke lanmou sa sòti lwen. De tout lè fason gen moun ki di se foulay ke moun yo ap fè. Daprè enfo ki vin jwenn yo ke Ricardo li menm li gen yon moun ke li pral marye avèl Etazini.